24 mas Luna retounen rele m ankò, li di m l ap fè m desann Ayiti. M ap vwayaje pou 28 mas. Mwen desann 24 mas Ayiti ankò. Pa neglije lajan m deyò, kote m mete 5800 dola deyò. Luna fè m desann 24 mas. 28 mas, mwen desann, m al nan èpòt Okap la. 5800 dola meriken? 5800 dola meriken. Ou t ale ki kote?
Pou m t ale Brezil.
Kòman ajan de bwaz la rele? Ebyen, Cha Louna Pyè, vrè non l rele Luny Pyè, Louna se moun Okap, natif natal, li pa t viv Okap la viv Ozetazini, li gen reprezantan, men reprezantan l, men ni, ki se Matino. Kòman ou fè kontak ansanm avè l?

Paske m soufri twòp. Madam Charlouna Pierre, m konnen w ap tande m. E m konnen w pap ban m rezon m vre. Paske sa m ap fè a li pa nan avantaj ou. Men l nan avantaj mwen pou m jwenn jistis mwen. Madam Louna mete m ap soufri depi 23 desanm 2025. Se Sendomeng m abitye viv. Li fè m vin Ayiti. Avan m rive Okap, mwen nan otèl Ench. Mwen fè 14 jou nan otèl la, m ap peye 100 dola pou 1400 dola ameriken. Luna fè m vann tout sak lakay mwen. Mwen s on pò malerèz ki pa gen manman. Menm foto manman m yon jou m pa t konn wè. Pou m ta di m gen manman si m ap pase mizè ki te ka ede m. Non. M ap soufri. Lèm rele Luna mwen di Luna map pase mizè wi nan otèl mwen e map peye otèl la 100 dola chak jou li fèm konnen lè okap fè w antre okap mwen gen kay okap di ok pa gen pwoblèm li fèm antre okap pou 6 janvye depi 6 janvye mwen okap Luna pa janm dim anyen mwen pase mizè depi pou 23 desanm lan m poko janm sanble dife yon jou poum bouyon te jiskaprezan nan lari m manje nan lari m fè tout sam gen poum fè. Li mete m yon kote, menm yon dlo, menm yon doum dlo l pa achte pou m ta di l te achte yon bagay pou mwen pou m te pran pasyans. Lè m wè m pa kapab ankò mwen retounen monte Sendomeng pou 11 fevriye. Rive m rive Sendomeng pou 11 fevriye, Louna rele m, li fè m al Punta Cana. Tout moun ki pral tande m la konn kote yo rele Punta Cana, Sendomeng. 6 mas li rele m, kote m pa met yon jou travay. Se moun map mande 20 dola 30 dola poum wè si ma reyisi vwayaj lan. Lèm rive Punta Cana Luna banm yon fo viza. Melis. Yo aretem avèl. Ak tout sam pa di anyen Luna pa janm relem poul di love yo arete w non Luna pa janm dim anyen. Ebyen yo lagem. Pa bon entelijans mwen, paske m pale espanyòl. Yo lage m, mwen plenyen m, di m pa gen manman, mwen gen 3 timoun sou bra m pou m okipe. 24 mas, Luna retounen rele m ankò, li di m, l ap fè m desann Ayiti. M ap vwayaje pou 28 mas. Mwen desann 24 mas Ayiti ankò. Pa neglije lajan m deyò. Kote m mete 5800 dola deyò. Luna fè m desann 24 mas. 28 mas, mwen desann, m al nan èpòt Okap la. 5800 dola meriken. 5800 dola meriken. Pou w t ale ki kote?
Pou m t ale Brezil. Kòman ajans de vwayaj la rele? Ebyen, Cha Luna Pyè, vrè non l rele Luni Pyè. Luna se moun Okap, natif natal. Li pap viv okap la viv ozetazini li gen reprezantan men reprezantanl meni ki se matino m te an kontak ansanm avèl son zanmim ki te vwayaje ansanm avèk li a no jou zanmim nan ap relel li bloke zanmim nan
zanmim nan ale meksik zanmim nan meksik brezil mwen ta prale ebyen se mwen ki tonbe anba malchans nan nan dlo m avèk 5800 dola men paspòm.

Map mande jistis mwen avèk Charles Luna Pierre Luna mwen vle jistis mwen Mwen rele Luna m di Luna fèm kado 50 dola Men mesaj mwen la se manti map bay Ke Bondye ede m anti m avèk 3 timoun mwen yo Luna pa banm 50 dola a non pou m manje Non se rele l ou te jwenn li Ou te jwenn li nan telefòn Wi m jwenn li m ekri l Li di m se sou kay li Li pran kòb la. Pou l fè vwayaj lan. Li pa banm 50 dola pou m manje.
Kòman ou te bay 5000 dola nan men w te bay li? 5800 dola! Li te vle pou m te fè zèl pou li m pat kapab. Men moun ki pran kòb la nan men m nan. Men li. Kòman moun nan rele?
Men li.
Moun nan rele Ken. Men li. Men moun nan l ap rele l li pa janm pran apèl li. Men li. Men vrè moun ki fè zèl la. Mesye yo vin pran kòb la nan men m menm. Nan nèf si ba ou. M ap di poukisa se mwen sa rive. Lè m ekri Louna mwen di Louna mwen son manman twa pitit. De timoun mwen yo pa gen papa. Lòt ti piti an ki gen papa si w gen pou blo pa blo m paske m gen te gen tan konn m ap pran nan sa paske m tann anpil de fo ajans. Men m di si w fo zanmi m pa di ou kapab ede m tou. Li di m wi love pa bezwen kyete w m ap fè w ale. Filouna, mwen gen 2 ti, mwen gen 3 timoun, 2 timoun ki pa gen papa, m ap peye 14 mil dola, 128 mil dola san koute kòb rap peye abònman pou m fè desajoun le maten pou yo. Ebyen Louna pa gen konsyans, Louna lage m nan Okap. Yè swa, patnè sa ki se referans Louna, li mete m deyò a 11 è di swa, lè m ap pale pou kòb mwen. Li trape m pa byen pale. Li fè konnen m ap fè moun nan zòn nan pou Luna. Luna se bon ajans. Li mete m deyò onzè di swa. Yon moun, yon bon kwoche ki mete m deyò Redford nan Okap. Yon bon kwoche ki mete m dòmi lakay li. Lè Ronald mete m deyò. Ronald pwomèt mwen lanmò ke m pa ka kraze biznis Luna. De tout fason, m ap fas Luna. Ou konnen m pa gen fanmi, m pa gen manman. M ap mande jistis mwen. Pou Luna rejwenn li avè m. Pou l konn kisa pou l fè avè m paske s avè m li te annafè. Louna konnen m pa gen manman, m pa gen papa, se mwen ki t ap redi pou tèt mwen. M pa gen moun ki konn ede m. Se pou Louna rejwenn avè m, pou l remèt mwen ti kòb mwen. M rele Louna, m di Louna ban m mil dola m ap retounen Sendomeng, m ap peye senksan dola pou m retounen Sendomeng, lòt senksan dola m ap fè m yon kay pou desan dola, lòt twasan dola a, m ap fè biznis avè l, nenpòt lè w gen vwayaj w ap rele m, m ap retounen nan vwayaj ou ankò. Li pa ban m mil dola a. Li pa ban mwen l. Tankou l ban mwen l li voye met manje nan kay la pou m manje, pou m fè kantite tan m di l. Nève m pa bezwen manje w menm ke m ap mouri m pa bezwen manje w paske m pase twòp mizè. E Sen Domeng w ap viv menm? Sen Domeng m ap viv. Mwen gen 19 an depi m ap viv Sen Domeng. Depi 2007 m ap viv Sen Domeng. Mwen se moun Ench men m pa konn anyen nan Ayiti a. M pa konn viv Ayiti. Se Sen Domeng mwen konn viv. Imigrasyon pran m 3 fwa. M ap pase mizè pou m fè ti kòb la. Jounen jodi a pou pran l lan men m. Kote Luna ye? Luna ozetazini Luna ye m pa konn adrès li lòt bò a men Luna se moun okap Luna gen otèl okap Luna gen kay okap sim vle fè aksyon m ka fè aksyon Chao Luna pyèj gen ladanl wanament otèl Luna ye mwen m ka ale ladan m ka fè aksyon m fè yo arete m mwen vin fè jistis mwen avèw Luna kew rejwenn avèk mwen pale avèk mwen si w pap banm tout banm moso pou m retounen al viv ankò.